Mwen deside pou m fè kòb sou rezo sosyo yo guys ok avan fòm di nou ke depi wè w gen yon rèv ou gen yon objektif èske w konprann pa tann se moun ki pou vin ede w kòmanse oubyen pa tann yon okazyon an nò kòmanse avèk sa ke w gen an le minimum ke w gen ok avan fòm di nou ke ane sa mwen pa bay moun kado Kontrèman avèk ane pase, m te bay anpil moun kado, moun etan Meksik, e m te resevwa Meksik. E ane sa a, Bondye beni m, mwen fè siksè, anpil siksè. Mwen pa gen bouch pou m di Bondye mèsi, paske Bondye ban m pi gwo kado ke m janm genyen apre madanm mwen, èske w konprann? ki se yon bebe. ke anpil moun dezespere, anpil moun ki gen dezan, twazan, senkan, dizan, ki gen milyon, ki ap priye, k ap mache kay bòkò, k ap mache, k ap peye lajan pou mete fo jèm anndan yo, men ki pa ka gen pitit, men Bondye ban m sa, Bondye beni zantray nou. Donk, ok, pou m kòmanse, mwen fè tèt mwen yon kado, èske w konprann? M bay mwen an madanm mwen yon kado jodi an, apre sa m bay, m bay madanm mwen yon chèn, èske w konprann, yon kado. Byen, Pou m fè swit avèk pa bay kado ke mwen di m pa bay kado ane a, nou konnen e madanm mwen e m kapab di depi 7 mwa, 8 mwa, se sou responsabilite m e m vin gen plis chaj, nou gen bebe e se mwen menm sèlman tout bagay repoze, m vin pa gen mwayen e fò m di nou se ane tou mwen resevwa plis kado. Bon, m poko fè videyo, m pral fè videyo pou m moutre nou. Paske lakay mwen, pandan map pale avèw lan la, nou gen boiler, nou gen nou gen dlo cho, nou gen dlo frèt. Ou konprann sa se bagay e kay gran nèg, ou konprann, si w ta Ayiti pou wè bagay sa yo. Ok, donk e se sa ke mwen te vle mansyone. Donk e kòb mwen pa genyen, ou konn pran pil baf, èske w konprann, inivèsite map peye tout bagay sa yo. Ou konprann? Donk wè, pou m envesti nan rezo sosyo guys, paske mwen di Fok m bezwen yon machin. M bezwen yon machin, se rezo a k pou ban mwen. Men, mwen pa gade tan ke m pral. Paske, jan m di nou an, ou wè pwojè guys, sa ki reyisi li pran tan. Li pran, li pran tan anpil anpil tan. Depi ou wè ke ou bezwen yon bagay rapid vit, ou mèt konnen ou p ap reyisi ladan l. Donk, tout sa ki genyen gou, ki santi bon, ou konprann, li pran tan. Menm jan gade pyebwa pou wè. Pyebwa ki bay fri. Wap wè yo gen 15 ans, 10 ans, 20 ans la. Men bon yo pa vin krete yon jou di maten epi yo leve. Èske ou konprann? Donk wè la, sa se premye bagay ke mwen achte pou m kòmanse envesti. M gen kas de, m gen, m genyen deja wi, men m achte yon pè ki tou nèf. M achte yon pè tou nèf. Le poukwa? M pral, m pral enkli madanm mwen ladan l. Paske nou pral fè videyo espesyalman pou paj English with Jeanty. Nou konnen sa? E mwen genyen kou an liy. Men nou pral envesti nan videyo, nan konteni pou nou fè konteni orijinal. Ou wè li la? Ou ka gade pou nou wè la. Sa se pou iPhone ke li ye. Èske ou konprann? Li se pou iPhone. Li pou iPhone 15 tou. Nou wè li? Bagay serye, bagay serye nèt guys. Gade pou nou wè. Ou wè li? Yeah. Ok? Yeah. Sa se premye bagay.